yon plan dasasina ke Minis Jistis la, Mario Andresol, Marc Justin avèk Komisè Gouvènman planifye kont mwen menm Pierre Esperance. E se polisye yo antann yo avèk yo pou sa. Yo mete 20 mil dola ameriken sou tèt mwen. Poukisa tout sa? Enben, pou tout sa ou konnen an. Paske yo konnen mwen demistifye yon bagay. Ou konnen Mario Andresol se yon moun ki te bay yon pèsepsyon kòm yon moun ki onèt. Li di vagabon li. Marc Justin sonje nan mwa novanm RMD a voye yon lèt bay enspeksyon jeneral lapolis la, mwen pran 5 dosye kote ke Marc Justin depi l moute nan tèt polis la, depi l moute nan tèt dcpj, dcpj kraze, dcpj tèt anba. Donk m pa menm bezwen di w anyen de minis jistis la, yo bloke lajan nou e talon kikit, 2 talon kikit sa yo, yo pa ka itilize. Lajistis kont mwen yo paka enstrimentalize m yo pa pran pou yo asasinen m bon konnen m domi ta m leve bonè m pa pa gen enfomasyon natirelman si te lot moun ki te fel le sa m ta pral pote plent nan pakè avek dcpj men kom se yo menm anko donk se popilasyon an ki mete sa 20 dola meriken wi di mete sou yo 20 dola meriken wi di mete sou yo wi ok m pa vle w ap peye. M pran plis ke sa? E sa w vle di? Hein? Ann li anpil? Anpil ok m pa bon anyen mesye. 7 janvye 2026 la nan youn nan medya nan kapital la se te sou maji Kalon Kikit te anonse ke tout wout yo pral debloke avan 7 fevriye. E lè l te fè deklarasyon sa, m panse menm moun fou te sezi. E pou mwen menm, e tout, alò se pa pou mwen menm, sa m te konnen tout moun ki nan chèn sekirite a te sezi. M vle pale CSPN nan. Paske Mario Andresol. Lè li fin makiye, menm inèdtan, dezèdtan l pa p fè nan biwo l. Nou konnen, e li pa janm al nan biwo l. Nou konn kot biwo a ye? Pako, nou pa konn sekretarya sekretè, sekretè deta, biwo sekretè deta sekirite piblik la ye nan Pako l ye, nan zòn Avni N yo. E l ap dekonekte. E la l ye, la l toujou ye, li pa janm al nan biwo l. Donk. Se te yon deklarasyon pou Lagari. E lè li di konsa ke se menas koudeta, pa t gen men, pa t gen oken menas koudeta anndan peyi a. Lè yo pale de menas koudeta, sa ta vle di ke gen yon ankèt ki te mennen epi gen de moun ke w idantifye ki ta pral fè yon koudeta. Alò ou wè yon moun nan nivo sa pou l ap pale de menas koudeta. E nou menm se premyè fwa nou tande sa. E jou li te bay pwen de près sa a nan Primati a. Bon, se vre, nou konnen li mèkredi 21 janvye 2026, genyen 5 manm nan cpt a, Konsèy Prezidansyèl la, ki te pran yon rezolisyon, pou revoke premye minis Didier Fils-Aimé. Bon, rezolisyon an pa pase, se te yon desizyon pou lagalri, e li pa, e li, yo pa mete nan aplikasyon, men, m sezi. Nou pa etone, mesye dam, lè nou tande ke Mario André Seul pale de koudeta, m pa t janm, nou pa t janm konnen. Donk. Kidonk, se yon moun ki kapab fè gouvènman an fè anpil erè. Li kapab mete moun nan kouri. Marion Aresol te toujou bay yon pèsepsyon ke yon moun debyen men se yon vagabon. E se sa k fè ou wè gen pèsekisyon sa a. Politik! Kont Normil Ramo Mario Andresol pa janm padone Normil Ramo lè Normil Ramo te nan dcpj an janvye 2017 lè Normil Ramo te arete Guy Philippe nou konnen Guy Philippe son alye yon pwòch Mario Andresol li konn pot kòb bay Mario Andresol vre kidonk Tout moun konstate ke yon swadizan plent ke moun ki pa gen kalite pou sa pote kont Normil Rameau sou pretèks ta gen zam ki pèdi nan lapolis la. Si ta gen zam ki pèdi nan lapolis la fòk e se ta yon rapò ki rive nan men CSPN nan ap enspeksyon jeneral lapolis ou byen sou byen enstitisyon ki la pou sa e pi kounye la e yo tap konvoke Normil Lamoureux pou bal esplikasyon m pa janm m pa janm tande e m poko janm li yon rapò. kote ke te gen zam ki pèdi nan lapolis. Paske si gen zam ki pèdi, ou konnen ou gon wo eta mayo lapolis, ou gon direktè jeneral, ou gon yon responsab lojistik. Donk fòk lojistik ta gon rapò ke l remèt bay kidedwa a pati de bilan ke yo fè pou yo ta di gen zam pèdi. Pa egzanp, nou menm nan rnddh, nou pa gen kalite. a pati de yon ankèt ke nou mennen pou nou depoze plent pou moun. Pa egzanp, nan fen desanm, nou fè yon, nou voye yon lèt bay enspektè jeneral an chèf lapolis la sou anviwon 7 e. Polisye Idmo nan Latibonit ki gen relasyon avèk gang nan Latibonit. Men sa nou mande, nou mande enspeksyon jeneral lapolis la pou louvri yon ankèt. Men nou pa ka pote plent kont polisye sa yo. Sa vle di ke lè w wè yon jij, yon komisè gouvènman aksepte fè yon rekizitwa, sa vle di bay yon lèt de kouvèti apati de plent fatra sa pou di gen matyè pou yo pouswiv moun sa, Sa vle di, komisè gouvènman sa a pa gen pèsonalite, karaktè, tanperaman.